Yo, ou konnen mwen a e kato sou vire men. Humm! Ak wè sa men men. Humm! Mwen jous pa renmen bit se. Mwen kato sou vire lè sa pou byen pase avèk menaj ou. Mwen mba di se byen pase avèk menaj ou. Mwen mwen. Oh!

Yon bèl ti tap! M rankontre sou Facebook. Manzè ekri m. Lè m rive lakay. Kounye a m. Lè m rive lakay mwen epi manzè voye yon friend request pou mwen epi. Ou konnen anvan m asèpte, anvan m asèpte demand lan, mwen tcheke nan foto manzè. Lè m rive, ah! Premye foto a m wè a, m di ah! Manzè pa tèlman mal non. Bon m fè ti research toujou epi lè m gade m swiv dezyèm foto, twazyèm foto m, katriyèm foto w, foto sa pa menm mande w yon ti grenn thumbs up menm. Se kè, se avèk kè, tèlman manzè anfòm menn, tèlman manzè bèl menn. Manzè gon foto, tèlman l bèl m oblije zoom in pou m gade tout kwen. Konprann mwen manzè anfòm nèt menn. Konprann mwen ale di de yon bagay ou pa gen pou fè ak manzè sou paj li a m p ap like li, m p ap bay. Epi lèm fini m di kèt epi e m asèpte manzè lèm fin asèpte manzè epi epi boum manzè tou ekri m manzè di konsa konprann mwen bèl ti pawòl hi handsome epi m konprann mwen fò m mete genm tou m di hey beautiful epi m ekri manzè m ap tann repons lan men la menm manzè gentan wè l m di oh manzè gentan wè l ti genlè e m wè manzè t ap tann. Yo mande mete aah mèsi paske w asepte demann mwen an. Epi m ekri m di manzè konsa pa gen pwoblèm cupcake ou konnen fò ba fò fè fanm nan feel like ou konprann m di manzè pa gen pwoblèm cupcake a vle di m di manzè pa gen pwoblèm gode gato epi ekri manzè ap reponn m ap swiv kisa l pral di m ankò manzè di konsa aah kisa w ap fè la bon m pa t ap fè anyen epi m di manzè m pa fè anyen non m just poze. Konprann mwen? So ou konnen lè m di w bèl la fanm nan bèl mesye. Fanm nan bèl a mò. Epi m ekri manzè m di m pa fanyen non m just poze. Sa m ap swiv. Konprann mwen? E m ap gade. M pa konnen si mennaj mwen pa nan kay la m ap veye w m ap veye w anba. Epi mesye manzè ekri m konsa li di konsa oh mwen menm tou mwen santi m sèl. M di oh. Kèt! Yon bèl fanm konsa ap redi santi sèl sa e gèl genlè chans pam dèyè sa m di manzè konsa dezole boo anh men ou konnen mwen menm m konnen kòman gason ye konprann mwen li pale ekri sa manzè di m konsa anh map gade tèlman men sa m wè a m tèlman konprann manzè di konsa anm li bezwen yon moun pou chanje sa m di oh m di ou pa bezyen pè m la Ou ka text mwen kenepot lè w vle. Konprann mwen? Manzè te konsa aww. Mennaj yo pa jalou? M sispèk son fason ke manzè ap chache pu wè si m pa gen mennaj. Konprann mwen? Li pa vin mande m an dirèk non si m pa gen mennaj non. Men li di konsa pu wè ki repons map bay. So, depi w wè sa, genlè manzè pa konnen si m gen mennaj. Kòmand mwen so mennaj mwen pa konnen si m ape k ak manzè paske li pa gen Facebook password mwen kòmand mwen so m vini pou m ekri pou m fè manzè konnen m gen mennaj li di non li pap bon e si l pa konnen epi m di m gen mennaj kounye a m gate tout bagay ou byen m pa kwè manzè ap ka konnen. M gen mennaj non. M pa kwè mennaj mwen konnen manzè bèl ti fanm konsa. Ou kwè ou kwè t ap asèpte demand mennaj mwen an? Na! M vin mal di manzè konsa mennaj mwen an jalou. Men m pa kèbwèt m di nan kèt li p ap bon. E si m di sa li ka panse menm bagay la pou li tou. M ka di menm bagay la pou li tou. Konsa m vin m di konsa an ki mennaj? Konsa m ekri manzè. M di manzè ki mennaj? M di konsa, se konsa ke w ap bat pou w mande ke si m gen mennaj? Se nan fason sa w ap mande ke si m gen mennaj oubyen? M pa konprann. Mwen voye mesaj la bay manzè. M poze manzè kesyon sa! Manzè ap ekri. M voye mesaj la bay manzè. Epi manzè ap ekri. M ap swiv toujou. M ap tann ki repons li pral ban m. Konprann mwen? A se pa yo cho nan menm nan yon bèl fanm konsa yon chans m gen la pou m tou pran l nan! Konprann mwen? Epi manzè di yes, m di ah ok, m konnen se sa Tabat li te di vre. M ap panse m di kisa m ta di an retou la. Pase m pa ka fè erè la, si m fè erè bèl fanm sa yo depi ou fè erè, se tankou yon batiman w ye depi depi ou moute sou resif la ou koule. Epi m wè, m di konsa, m vin mwen di manzè yon bagay wi but m reflechi avan. Kòman mwen, pafwa pafwa lè yo bèl konsa yo panse yo ka pase w nan rizib, yo panse yo gen lespri pase w, yo ka pase w ba yo ka pase w yo ka pase w sou may. Konprann mwen manzè te kòmanse ap nèvem paske li pat vini dwat bagay sa yo konprann mwen ap voye ti men anlè bay ti komik bay ti emoji sa mnje konsa well mwen sengo mwen pa gen mennaj just like you menm jan avèw e mwen sèl. Ou sèl, ou sèl, nou sèl, nou sèl. M ba nou zon ti may, pika gen pon, pika gen tan konprann, nou sèl. M ba nou zon ti may, pika gen tan konprann ki kote m brale a. Epi m fon ti emoji a li di m sad, m tris. E manzè di nice. Well tell me more about you. Manzè di kon sa pou m di plis ki m renmen. Pou m di, pou m, pou m, pou m, pou m pale li menm de m renmen. M di ken, m di ket. Ou konnen bay yo shot nan men la m di m di ou konn mwen kòman w bagay e pou m ka antre pi fon m di manzè konsa m ka rele w epi m ap tann mesaj a m wè sa l ap di si l ap voye nimewo a pou mwen si l voye nimewo a m pa t ap rele l vre non m t ap just ale dirèk epi m add li sou whatsapp epi Pou pou m di ka gen nimewo l. Manzè di konsa oh I'm at work I can't talk and plus I love texting more than talking a li di manzè fè m konnen ke li nan travay e li pa ka pale plis ke li pi renmen texting ke pale epi ou konnen yon bèl fanm konsa m pa ta renmen gate les choses m di ok e no pwoblèm. M di manzè no problem beautiful M di manzè pa gen problem beautiful epi m voye 2 ti emoji avèk ki gen kè nan yo. Ah maten midi swa mwen zape yo. E pwoblèm nan M te dwe m te dwe sispèk sa paske manzè pat janm vle pou m pale avè l nan telefòn e sèl ekri.
Bon kounye la sa vin rive e m fon semen nap pale ak fanm nan mesye nap ekri e nou pa janm pale nou pa janm wè men m toujou gen espwa ke yon lè kap rive fanm nan ap dakò nou pase randevou pou nou jwenn bon sa vin rive la 14 fevriye a rive ke se jodi a mesye pandan map pale avè nou an la manzè deside pou nou pase randevou a nan jou sa pou m al tape pou m ale nan motèl avè nan otèl bagay m di ok pa gen pwoblèm.
Angeline!
Angeline! Yes cheri! Vini m pale w. Fon ti chita pou m pale. Ok. M konnen ou pral fache sa m pral di w la. Men, ban m esplike w. Ok? Ou konnen m te di jodi a se 14 fevriye?

M di l m pap ka sot avè l ankò, m pral travay alò yo manti.
Lè jou a rive, 14 fevriye a, manzè fè m konnen ke li bezwen soti, pase randevou. E nou fè fim sou sa! Nou fè fim sou li! Nou fè fim sou li! Konpò a t pran nou kou konsa!
Mwen k ap pale bondye! Mwen menm chita la m ap bwè bagay fè gagòt banm dlo.

Nan men nan motèl la lòt bò a, m fin bay mennaj mwen manti. M di m pral travay. Nòmalman. Ou konnen lè w doktè, ou fè sa w vle, ou pran jou. Nòmalman! Li pa t konn sa. Lè m foulay nan motèl la, lè m rive, lè m vire, kirès m wè anndan motèl la k ap tann mwen? Lè ale m fini, epi m ale nan motèl la, e manzè te gentan fin di m l ap peye tout bagay, ke li di m ki nimewo, ki pòt pou m jès antre, e m ap jwenn li. Epi lè m antre, sa m wè, m sezi.
Mph, m kenbew. E kwe ou ta pral travay jodi a? Se sak fè wap plede banm manti konsa? Ebyen se mwen menm ki te fè fo paj la pou m te ka ek ou ok. Se sak fè nou menm gason ayisyen sa moun paka fè nou konfyans nan.
Melalou? Melalou? Kiyès pito ankò? Oh se non nou pa di misye. Non misye. Misye pran kou. Misye pran kou. Manzè pran kou. Misye pran kou. Manzè manzè pran yon bon kou. Manzè fè yon vye fake Facebook. Li pran foto bèl ti dam. Misye. Dam dou sa. Misye pran kou.
Ebyen mesye konsèy mwen te ka ba nou la mesye e lè nou gentan gen mennaj nou gentan marye rete fidèl avèk mennaj nou tande si te pa sa nap pèdi ni sak ni krab menm jan avèm nan video sa si nou renmen video a share l pataj l like kòmante.